Reginald Boulos moun banm kòb. Jodia m vle moun konnen m gen pi bon relasyon a Reginald Boulos wi ke Jovenel Moïse. E jiskaske Jovenel Moïse mouri li antere men l nan verite l nou nan manti nou. M pat janm gen chans rankontre Jovenel Moïse on fwa nan vi m. Men mwen m a Reginald Boulos nou rankontre 2 fwa nan biwo l wi. Jiskaske Jovenel Moïse mouri e antere li pat janm gen chans pou l te lonje foure men l nan pòch li pou l te banm lajan. Reginald Boulos moun banm kòb. E petèt fòs karaktè nou fè nou pa travay pou moun sa yo. Fòs karaktè nou fè ke m pa boule mezon machin anba Dèlma lè Reginald Boulos te mande m pou m fè l boule.
Se fini pou Reginald Boulos apre FBI nan peyi Lèzetazini te fin voye yon rapò bay dcpj anndan peyi Dayiti pou te mennen gwo ankèt sou Pierre Reginald Boulos. Jodi a la yo tèlman jwenn koze yo tèlman jwenn detay sou Reginald Boulos pa gen espwa pou Reginald Boulos ankò pase yo jwenn misye nan konplisite avèk chèf gang Babekyou ki fè pati de Viv Ansanm anndan peyi Dayiti e misye rankontre plizyè fwa avèk chèf gang nan li menm arive bal lajan e li te menm pwopoze chèf gang Babekyou pou boule yon gwo mezon machin nan kapital la apre dcpj fin jwenn gwo rapò sa yo m pap baw manti zanmim Reginald Boulos te sou kontwòl ajan imigrasyon nan peyi Lèzetazini aktyèlman nap pale la yo transfere Pierre Reginald Boulos nan gran prizon federal nan peyi Lèzetazini bay sa fè anpil pale e bay sa fè anpil kè kontan pa bò kote popilasyon ayisyèn nan pase nou konnen nou menm sou Fokis Ayiti nou pa fè bòz nou baw nouvèl la jan l ye a. Dènye aktyalite, enfòmasyon sou dosye Reginald Boulos la. Daprè lòt sous enfòmasyon fyab, sous ke nou ka fè konfyans ki nan sistèm federal la, Otorite yo deplase Reginald Boulos pou mennen li nan yon prizon federal nan Miami, FDC ki nan North Miami. Nan moman an Reginald Boulos nan Federal Detention Center nan Miami. N ap raple ke nan dat 17 jiyè a, ice, Biwo Envestigasyon, Sekirite Entèn, Imigrasyon ak Ladwann Lèzetazini te arete Pierre Reginald Boulos pou vyolasyon lalwa sou imigrasyon ak nasyonalite e paske l te kontribye nan destabilizasyon peyi Dayiti. N ap raple tou ke ka Reginald Boulos la te anba envestigasyon Sèvis Sekirite Diplomatik Depatman Deta Etazini an, ansanm ak Biwo Deteksyon Fwod ak Sekirite Nasyonal Sèvis Sitwayènte ak Imigrasyon Etazini. Ofisyèl ameriken yo te detèmine ke Reginald Boulos te patisipe nan vyolans e nan sipòte gang ki kontribye nan destabilizasyon peyi Dayiti. Anplis de sa, Nan aplikasyon ke l te fè pou l te vin yon rezidan pèmanan legal, li pa t devwale patisipasyon l nan fòmasyon yon pati politik ann Ayiti ki rele MTV Ayiti, Mouvman pou Transfòmasyon ak Valorizasyon Peyi Dayiti a. Epi Inite de Lit kont Koripsyon gouvènman ayisyen an li menm te antame pouswit jidisyè dèyè Reginald Boulos pou move itilizasyon lajan ke li te prete. Nan moman an, dènye enfòmasyon ke nou jwenn nan sal dè nouvèl nou fè nou konnen, ke Reginald Boulos nan yon prizon federal nan Miami, Eta Florid. Se dènye enfòmasyon, dènye aktyalite ke ekip Salè Nouvèl nou nan Telima jwenn pou ou de source fyab e yon source ke nou ka fè konfyans sou dosye Reginald Boulos lan. Nap swiv pou ou dosye sa de prè e nap pote dènye enfòmasyon aktyalite yo ba ou a la minit prè e avèk presizyon.
Désir banm di moun yo e avan m vin avèk ou nèt an detay Désir banm bay moun yo kèk sa ki kapab fè yo mete yon moun nan prizon federal nan peyi Etazini rezon yo anpil rezon yo anpil Désir men map ba moun yo kèk ladan yo paske yo vrèman anpil Désir banm bay moun yo kèk bagay ladan yo ki kapab fè yo mete yon moun nan prizon federal nan peyi Etazini Désir dabò ou kapab nan prizon federal Etazini pou kesyon trafik dwòg e trafik dwòg atravè eta oswa entènasyonal, sa vle di ke swa w ap fè kesyon trafik dwòg sou et nan peyi Etazini, ou di mwens ke w ap fè l de Etazini a yon lòt peyi, pa egzanp, egzanp kokayin, ewoyin, fentanil, elatriye. Kesyon trafik zam, sa vle di swa w ap fè trafik zam ou an posesyon, trafik oswa posesyon ilegal zam nan nivo federal. E zam ilegal e banm gade byen ok zam ilegal an Ayiti oswa lòt peyi tankou voye konntenè zam ok san pèmisyon Ayiti tande byen wi wap voye konntenè zam an Ayiti san pèmisyon nan kesyon lajan wap blanchi lajan fwod bank fwod sou kat kredi fwod

taks, sa vle di imigrasyon, antre ilegal plizyè fwa san pèmisyon, trafik moun, e itilize dokiman fo pou imigrasyon. Gen plizyè rezon. Kidonk, si n gade pami youn nan rezon sa yo ke yo repwoche Reginald Boulos ki nan kes ki ki lakoz ke li nan prizon federal, se kesyon zam, kesyon trafik zam, voye zam oubyen swa fè zam antre an Ayiti oubyen fè mwayen pale avèk nèg ame ou ankò finanse nèg ame an Ayiti. Sa vle di, n a konprann byen, jodi an la a, doktè Pierre Réginald Boulos gen moun ki di men Blaise, di nèg la s on gang li ye, mwen pa wè pou di l s on gang, e men yo akize l kòm nèg ki nan destabilize peyi an, kòm nèg ki se youn nan tèt pansant, youn nan nèg k ap founi, k ap founi Viv Ansanm e zam, enben Réginald Boulos, jodi an la a, misye li nan men otorite federal yo nan peyi Etazini Désir Venès.
Lèzitason li fasil pou Lèzetazini konnen èske Pierre Réginald Boulos nan achte zam pou vann an Ayiti, paske majorite zam yo ki kote achte yo achte Lèzetazini Damerik e pou yo pou yo rantre nan peyi Dayiti. Bon si si yo ta di ke misye nan trafik zam se rezon sa yo ko soti te alò ki kab fè on moun ale nan prizon federal vè Lèzetazini Damerik, ebyen misye pral gen pou l bay eksplikasyon sou ansanm sa yo pral kenbe kont li kòm chèf dakizasyon. Paske dosye a anpil moun konprann ke li piti e defèt li pa twò pale nan medya tradisyonèl yo an Ayiti.
Dosye a pa vreman pale e ki pèmèt ke moun yo vreman pa gen twò gwo konesans. Valerio Saint-Louis yon jounalis senyò ki pratikman gen fèk konstwi yon karyè avèk onètete e diyite ki pa kite l mare nan pye tab pyès gwoup nan sektè prive dèzafè lan oubyen nan klas politik lan. Li pratikman chèche tout ti detay e tout lèzefòmasyon pou l pote bay pèp ayisyen an sou dosye Pierre Reginald Boulos ki se youn nan gwo chabrak anndan peyi a. Mwen menm vreman swete jistis lan li pratikman ekitab, près lan li pratikman ekilibre, menm jan lè arete ti Josephine, ti ti Janèt, ti Jak nan move zafè, nou ouvri gagann, nou pale de li, enben lè yo arete gwo chabrak yo tou, menm ke yo ta bòs, menm ke yo ta patwon, menm ke yo ta sponsò nou, Se travay nou ki tap fè nou bay enfòmasyon kòm kwè se konsa ke l ta dwe ye. Blaise Felson, Sa vle di dosye Pierre Reginald Boulos la lap pran lòt dimansyon, lap kite etap, lap pran lòt etap, e chak etap ke l pran ap vin bokou plis enpòtan ki ka pèmèt ou menm, mwen menm, li menm e moun kap swiv dosye sa a konprann ni pi klè, Blaise Felson, Zanmi entènot, nan peyi Dayiti sitiyasyon kontinye Li parèt trè difisil lòbèy eklate ant sila yo ki nan Ministè Ekonomi ak Finans ki di ke yo debloke yon mago lajan nan kesyon operasyon pou lapolis. 177 milyon de goud.
177 milyon de goud, pa sa? Wi, wi. 177 milyon de goud sa a, ebyen, genyen Direksyon Jeneral Lapolis lan ki soti, èske n ta ka di yon draf oubyen yon lèt yo soti? pou fè kwè ke sa ke yap pale a ki li ye. Malerezman gen anpil gen anpil nyans nan nòt sa Blèz, paske Ministè Finans ak Ekonomi pale de yon kòb ke l debloke, li pa pale de kesyon lajan bidjè de gè. Ok? Si wap tande, wap wè Direksyon Jeneral Lapolis lan pou l nyanse, pou l kache, li pa demanti ke gen 177 milyon de goud lan ki debloke, Li pale de lajan ki evalye avèk yon pousantaj ke yo te di ke yo te dwe bay yo nan bidjè de gè a, ke jiskaprezan yo fè kwè se dèt ki ap peye. Men l pa di ke yo pa resevwa 177 milyon de goud lan. Jodi a gon koripsyon k anraje nan lapolis lan. Se moman ke enstitisyon polisyè la bokou pi fèb Blaise Gerson. Se moman ke lapolis lan pèdi plis materyèl. Se moman ke lapolis lan pèdi plis polisye. E se moman ke ou jwenn plis medya ap fè ap fè lòbi pou direksyon jeneral, y ap fè lòbi pou dcpj pa pou anyen. Gen nan medya yo oubyen nan journalist yo, yo awoze yo avèk fich gaz. Genyen se randevou se sou kontra ke yo ye. Jodi an mwen m panse ke peyi dayiti l bokou plis enpòtan ke tout ti avantaj ke l te lapolis, ke l te laprimati, ke l te laprezidans ou kèlkeswa dotre direksyon jeneral ta pab ta kab ofri on gwoup moun pou fè pwopagann pou yo lè w konnen sa w ap di a li pa kadre avèk reyalite ke moun yo ap konnen anndan peyi a Blaise Skeson. Nan Kenscoff, nan zòn Platon Fiosi, m aprann ke lapolis detèmine mete pye atè, anpil kout zam echanje pandan jounen jedi yè lan. Li pèmèt anpil bandi tap kouri selon enfòmasyon ki rive li rete pou otorite polisyè yo bay lè detay pou di kijan sa fini, kouman sa ap mache, eske gen lespwa pou omwen yo rekipere Kenscoff. Men malerezman, Tout espwa sa yo pa janm fè vi Blaise Peterson paske lapolis konn kòmanse avèk pwogresyon yo. Ou konprann ke sa pral fini epi kèlke jou plita ou tande bandi yo elaji plis dan Kenscoff ki rann sitiyasyon an bokou plis difisil. Nan Latibonit, done yo pa chanje. Moun nan komin Lyankou kontinye ap viv avèk pè ble a. Moun ki nan La Chapelle, ki nan Dezam, sitiyasyon kontinye ap deteryore pou yo pa rapò avèk prezans nèg Taliban Mawozo e pa bliye sou Akayè gen yon fòsing ke mesye Viv Ansanm yo ap fè pou yo rantre pou anpeche mesye sa yo pou yo pa anvayi Akayè. Dayè, yo gen kontwòl e kabarè deja bèl ti tès fanm zanmi entènot. Dezi map ajoute kòm enfòmasyon genyen otorite amerikèn yo e gon sitwayen ki rele Jean Wiltène Eugène tande byen Jean Wiltène Eugène ki gen 57 lane sou zo bwa tèt li misye se yon ayisyano ameriken sa vle di misye se yon ayisyen dorijin men ki natiralize siman yon sèten ameriken kap viv nan eta Florid etazini. Men, otorite amerikèn yo, yo kondane misye nan jounen ki te mèkredi 23 jiyè 2025 lan pou l pase 2 zan 6 mwa nan prizon epi pou misye peye 20 mil dola amand akoz ke misye konn abitye voye zam an Ayiti. Eugène Jean Wiltène Eugène, misye ki te. arete nan lane 2024, avwe, sa vle di misye dakò ke misye rekonèt ke sòti 2020 rive 2021, sou entèval ennan, enben li te voye yon kantite 9 zam, 9 zam an Ayiti. E zam sa yo, li te mete yo nan dwoum ki te chaje manje epi anbake yo nan 2 machin ke l t ap voye ann Ayiti. Apre ke l fin pran prizon, misye gen pou l rete anba sipèvizyon Leta pou 2 zan. Sitwayen sa k rele Eugène Wilten, Jean Wilten nan, misye kondane Otorite amerikèn yo kondane misye paske misye se yon ayisyano-ameriken. Misye avwe ke de 2020 a 2021 li voye pou pi piti 9 zam an Ayiti. Kounye a ki kalite zam yo ye, ki dimansyon zam yo ye ke n pa konnen. Men misye di li voye zam sa yo nan dwoum kote ke lè l, dwoum kòmsi kon voye manje, voye gade an Ayiti, li anbale yo nan dwoum epi l voye yo an Ayiti. Ebyen misye avwe sa. Ebyen kidonk. Sitwayen sa, misye pou kounya li sou kontwòl otorite amerikèn yo, l ap pran 2 zan 6 mwa prizon e l ap peye 20 mil dola. E aprè 2 zan 6 mwa prizon an, misye ap gen pou l sou siveyans otorite amerikèn yo. Kidonk, antouka, jan m toujou di an, e pa anpil nan nou nan dyaspora a ki e enplike nan voye zam an Ayiti. Se pa nou tout, men gen anpil nan nou tou nou de movèz fwa paske nou aksepte pou n kreye sa k gen an Ayiti an la. Se sa k fè gen anpil nan nou, lè n ap di mezanmi, peyi a pa sesi, peyi a pa sela, anpil nan nou konnen se manti n ap bay paske sa k gen Ayiti a la nou kontribiye pou n kreye l paske nou nan kesyon trafik zam ak minisyon an Ayiti. Kidonk Désir, se sa m kapab ajoute paske m pral vin avèk Jacques Sauveur Jean, m pral vin avèk Dozeni, M ravi 2 nèg konsa ki reyaji depi depi plizyè lane. Yon nèg tankou Jacques Sauveur Jean, misye te konn toujou ap kritike, ap denonse yon nèg tankou Reginald Pierre Boulos. Ok. Misye te konn toujou ap kritike Reginald Pierre Boulos. E lese m di avèk moun k ap gade, k ap tande la a. Genyen anbasad Ayiti nan peyi Sendomeng ki fè konnen. ke otorite amerikèn yo yo pran desizyon pou yo pa bay viza avèk resòtisan ayisyen, tip de viza, viza B1, viza B2, e kèlkeswa paspò ou ta genyen an, paspò diplomatik, paspò ofisyèl, paspò regilye, ebyen, Otorite amerikèn yo, pou kapab pwoteje sekirite entyèn peyi yo ki se Etazini, kote ke lè yo te fin deklare Viv Ansanm kòm gwoup teworis kriminèl, ok, epi yo te entèdi dabò ke Ayisyen pa kapab rantre lakay Tonton Sam, enben kounye a la desizyon pran, se pa bay viza, tip viza B1, B2 avèk Ayisyen pou antre Etazini. Kèlkeswa nèg a va di, a mwen chè, m ap mete w nan delegasyon diplomatik, menm jan ou wè resaman la, e Frinel Joseph t ap fè l, ke l te mete 20 moun dèyè l, li ta pral mete 20 moun dèyè l pou al nan ki 4 peyi nan mond lan, nan kesyon referandòm, eleksyon, enbyen, Pierre Esperance mèt peyi, te denonse sa, l kraze sa, mèt peyi l ye. Enbyen, jiskaprezan yo di anpil nèg pwofite Lè yap fè vwayaj, a monchè, banm al yon delegasyon. Se paske yo bezwen fè moun yo benefisye de viza Etazini e yo bezwen pèmèt moun yo gen pè diyèm nan men yo. Enben sou pwen sa, pa gen bagay konsa la paske yo kanpe piyay lan, yo kanpe van nan paske yo konsidere anpil moun an Ayiti, pou m pa di tout Ayisyen, yo se de teworis ou di mwens ke yo gen afilyasyon, yo gen kòkòda avèk gang teworis Viv Ansanm. E menm nèg ki nan Leta jodi an la, kote kapete, kote premye minis, kote minis,

Kòm nèg sen michèl yo latalay si m pa twonpe m nèg latibonit menm jan avèk dezyevenès monchè misye son wont li ye misye son wont misye ye paske yè wè son granmoun san wont wè son nèg ki te gen pwoblèm ti pwoblèm manje e wi jodi a k ap petèt touche yon 75 a 100 mil goud e pi ti privilèj ki ap desann pantalon l misye gen dwa sou tou misye gen dwa sou blèz li gen dwa sou paske sen michèl fann anpil kleren. Bon sa ka rive vre, li gen dwa se yon gwo tafya tankou gwo gòg mann tou jan Désir di l lan. Paske gen de gen de betiz misye ap di nan figi moun e misye esi ate kòm yon nèg ki swadizan fòme e ki swadizan se yon jounalis kòm yon ansyen direktè dopinyon e misye esi ate se yon wont. Ou gen yon premye minis ki se yon nul e Joseph Okon Papaul ki se yon nul, ou gen yon direktè kabinè ki se Aksèn Joseph ki se nan kabinè ki se chèf kabinè e Fils-Aimé se yon nul ankò. Di Fils-Aimé antoure de yon ekip bann nul e ki pa p regle anyen serye e ki pa gen anyen ki yo kapab bay kòm verite. Désir, Gen anpil posibilite. Byen ke m aprann gen lè mèsenè yo gen lè kòmanse antre seryezman nan peyi a, y ap antre, y ap antre an chal kalist, jan moun yo konn di a. Y ap antre an chal kalist e gen bagay ki kòmanse ap prepare la. Selon, m pa vle kouri di twòp bagay paske m ka mennen envestigasyon plis, men sanble genyen, e jan yo te di an, gen mèsenè k ap rive la vrèman nan peyi, ki rive vrèman nan peyi an. Èske y ap tann 7 out lè Towo Kelly Laurence se lè kap ap pran tèt KPT a pa konnen men Désir èske ou konnen Laurence se gen dwa pa pran tèt KPT a haa trapel pale frèm koze kanadyen paspò kanadyen ou sonje patnè a te di avan yè a Stanley Lucas gèlè gen 98% se verite sanble la Laurence se gen yon paspò kanadyen rèd mouda pòch li. Alòske, manman lwa peyi an di, malgre nèg la ap fè tout dezòd ki gen la, li di klèman ke yon nèg ki gen nasyonalite etranjè, li pa ka okipe pi gwo fonksyon nan peyi a ki se prezidan. Donk, la m pa konnen, e gen posibilite se ta nan 2 ansyen kòdonatè kap eta ki kapab pran plas la apre 7 fevriye, m pa konn kiyès, men m ap swiv. Paske gen anpil bagay kap fèt. A wi, a wi! A ou konnen m, m konnen ki trè wo, monchè. Edga ka rive, Edga ka tounen la?
A, m pa konnen.
Ant Edga oubyen, kòman, ti chinwa kapab retounen. Si done yo pa chanje. Paske avèk nasyonalite kanadyen towo sa genyen an, e si tout fwa nèg ou, nèg ou ta jwenn yon konsansus a byen di a, ok. Men si yo pa jwenn yon konsansus, e sanble ke bon jan eleman, bon jan prèv la, pou Laurent Saincy pa ta, pa ta vin pran nan tèt kalpite a paske gen koze doub nasyonalite kanadyen kap pale pou Laurent Saincy an. Kidonk Desir, banm vini avèk e towo sa ki se, janm di an, e Jacques Sauveur Jean depi plizyè lane misye tap denonse nèg ki rele Reginald Boulos nan.
la aprè. M ta renmen Boulos di yon bagay jodia si l pa fèt demen maten. Oh! Ah!
Enben bon sa se gwo pawòl wap pale la. Epa gwo pawòl map pale, eske w pa konstate l? Si w pa konstate l nan sosyete a, pa konstate l. Depi m konnen ke peyi Dayiti egziste, kelke swa, se sa k fè m ting ting ni jiskaske l vin la wi. Non men se yon gwo bagay ou di la wi. Sa vle di prezidan an gen yon patwon, li gen yon chèf. Gade. Tout sa w wè Jovenel ap fè m. Paske, gade byen pou w wè. Lè sa yo pa t ko zanmi non. M pa gen anyen a Jovenel.
Non men yo di m nou gen yon istwa komen ou menm ak Jovenel. A mwen a misye nou gen anpil istwa. Mwen a misye nou gen anpil istwa e se pa istwa mwen menm a misye ki vin enterese m. Istwa ki vin enterese m se listwa Dayiti. Paske mwen gade mwen wè. Prezidan Jovenel ap pote yon chay ki pa pou li. Sa k pase?
Paske pouvwa peyi Dayiti, se nèg sa yo ki kanpe de lwen anba tab epi k ap di men sa k pou fèt, men ki sa k pou fèt. Se sa k fè ou pa ka nome. N ap fè m di bagay, m pa yon move
nonm. Madanm mwen di m pa lonmen non paske l pa gen kòb sèkèt. Men gen de bagay m pral di.
Pa gen. Enstitisyon ekonomik ki ka nome san apwobasyon oubyen chwa nèg yo. Sa vle di si yon nèg ap minis finans, fò yo fè konsiltasyon.
Bon menm pou prezidan, menm pou senatè. Se grenn, m pa vle di grenn, se yonn nan senatè ke misye pa nome wi. Ki fè w wè mwen menm lè l ap kouri sou mwen epi l poko konn sou kiyès l ap kouri a. Trè byen. L ap pale de Boulos la.
Men apre sa.
Lè nèg sa yo nan eleksyon pa egzanp, yo pa gen kòb pou ti jòj ou ti pyè non yo gen kòb pou tout moun. Piske yon sèvo kap fè kòb dan lespri de si w pran kòb dan lespri ke Boulos eksplike la kòb se mal.
Kèlken ki a son sèvo epi li lonmen non lidè a li di li di lidè li di gade lidè a son lidè ke si w vini avèk sa devan l se sa w di li di w trè byen. Tout moun konnen lidè a gen kote pa l. Li gen de bon bagay, li gen de move bagay, tout moun pa pafè. Men m ap di w yon ti bagay, m pa kwè ke pè Aristide pral di yon nèg fè Ayiti mal, nan sans ke misye di l la. Paske misye byen, gade byen ekspresyon an, tout moun k ap gade al reli, al retande sa misye di a. Li di pè Aristide, apre plizyè tantativ dasasina, ke se sèvo, epi l touche tèt li, paske mwen m gade l byen lè m ap, se sèvo va. arete de fè di byen pou fè de lajan sa vle di ke paralèlman fè le byen se kelke choz e fè de lajan se otre choz e kan on a tou set arjan pou manipile tout on peyi. Bon eske kounya li pa rive li fin fè lajan kounya fòl ta kòmanse fè byen. Gade li te gen dwa ap fè ni lajan ni byen an menm tan piske sal di a se pa vre se konseye li pa gen ki fèl vin dil konsa men sil pale avèk dezòm tankoum pwendvi ke l vle fè pase a, pwendvi ke l vle fè pase a, se pa pou di w ke li ta vle, se sa l vle di non, men li vin di l konsa epi gade kijan l parèt.
Wi men senatè èske n ka pran an liy de mi an la ou pa pale de Boulos an liy de mi ou gen sèlman Boulos oubyen antouka kategori moun ki Boulos yo mentnan moun sa yo moun sa yo moun sa yo Jacques Sauveur Jean yo sèvi avè w yo sèvi avè m yo sèvi avèk sòs ou di a parleman. Yo sèvi avèk yon nèg ke yo met nan dwàn nan, yo sèvi avèk yon nèg ke yo met nan APN nan. Se sa n ap di la a. Donk sa vle di, si moun sa yo pa jwenn mwen, yo pa jwenn ou pou yo sèvi avè yo. Enben m ap di w sa k rive, ki zam nèg yo si w konnen? Zam nèg yo, zam efikas ke yo itilize se lamizè. Si m ba w mil dola, m wè w reziste, m ba w de. M wè w reziste, m ba w twa. M wè w reziste, m ba w ven. M bò rive 50 men Yon moman wap rive Arive 100 mil yo Arive l 100 mil Wi Wi Arive Tande Jean Jacques Dessalines pa tap mouri jan l mouri a Ou konn kisa k fè w mouri de konplo Ou mouri paske advèsè w de tay e de lwen li ka fè ke madan mò w mete pwazon nan manje w Ohh Humm Se sa k rele asasine wi Humm Se pa pou di w mouri sou kabann lopital de vyeyès ou de maladi non Se pa pou di w al fè Fidel Castro tire nan nan liy de mir Epi bonm pran w ou kraze yo non. Se pa pou di w mouri tankou Ben Laden ke ameriken debake epi l pran de fòs non. Mouri trankilman. W ap al mouri, moun ka kote w la pral tiye w pa menm konnen. E se li ou plis fè konfyans. Paske advèsè ou de tay e advèsè ou nonbre. Mezanmi, ban m di nou yon ti bagay. Tout moun ki la a n ap chèche yon mo ki rele viktwa. Ni depite a, ni minis lan, tout moun ki la. Oubyen rezilta.
Rezilta, rezilta se viktwa li. Men depi ou vle fè ou vle gen viktwa ou pa ka pa panse a la gè. Ou pa ka gen viktwa san w pa fè gè. E ou pa ka fè gè san w pa detekte kiyès ki advèsè w. Sa pa gon sib.
Wi. Si w ap fè gè ou pa menm konn kiyès ki advèsè w ake kiyès w ap fè gè lan. E se sa k fè m twouve ke antan ke bouwo se nan depi Doktè Boulos asime responsabilite li e mwen feel ke li kapab fè pati de solisyon pwoblèm nan. San okenn repi. M pa gen anyen kontre li pèsonèlman. Sa vle di si gen posibilite nou kab chita ansanm pou nou wè, diskite etc. Ou pa konn ki sa k rive?
Anvan w wè m fin pale de Boulos la, se paske m al pran tan m pou m konnen l byen wi. M konnen l byen apati de lè l lekòl wi. M pa t ko la, m pa t nan menm klas avè l non. M rankontre avèk kondisip li, kamarad de klas li yo. Epi y ap esplike m tanperaman msye. y ap eksplike m atitid misye depi nan klas la, li te Sen Lwi, Gonzag oubyen kote l te ye a. E sesi nan klas la m gen foto misye avèk on bann ti milat m epi yo fè wonn, lè nèg la banm foto a li fè wonn tèt a misye di m men towo a. Sa di m konn misye wi, misye gen dwa konnen m pa konnen l, se sa k fè m ting ting li m fè l vin la. Se mwen k ting ting li k mennen l nan lari, li pa t ap pran lari non. Li rele m lelandemen de sis sèt uit. Lè l rele m lelandemen de sis sèt uit pou l di m Jak sa w fè la, paske se zanmi mwen, se nèg nou konn pale. Jacques sa w fè la apaw di se mwen pase nan Valery Numa m te di ke misye responsab epi misye di m di wi Doktè Boulos ou pa ka di m yon avyon ke wap pilote fè aksidan ou di pa lonmen non pilòt la se ou ki pou di sa k te pase Wi men misye nan menm Valery misye te di afè bagay wap pale la yo li li etranje a bagay sa yo Epi sa k rive lè l vin di m l etranje li inyoran epi m kontinye ting ting li m al nan le point epi m poze l kesyon ki è t il dou vyen t il epi lap enève. Epi nan enève enève la l pran nan yon pyèj la l vin eksplike ke kòmsi m ta di w se mwen ki ta ka pwoblèm peyi Dayiti paske m fè yon ti prè nan lola epi li menm li pa anyen. Donk mwen vin rann mwen kont ke genyen de responsablite lè yon nèg ka asime yo sa vle di gen yon volonte an patan pou ke li ou mwen jwenn solisyon a pwoblèm nan. Bagay la vin danjre. Danjre a pwen ke jodi a, lè 6 7 8 rive, premye moun ki viktim se misye. Oubyen pi gran viktim nan se misye. Men, m pral vin avèk yon lòt ti fraz ankò ke misye di nan entèvansyon l nan. Misye di, m ta ka pran lajan m ale. Gade! Misye di, m ta ka pran lajan m ale al kibò?
Kote mwen m prale? Kote ou prale? Misye di, m ta ka pran tout kòb asirans mwen epi m ale. Al kibò? Lakay li. Men mentnan lè w ka pran tout lajan w ale ou fè yon chwa ou pa ale paske men si w di w ale anpi mwen menm ou kite m nan labou a ke w fin kreye pou mwen an mwen pa mande Doktè Boulos pou l vin di m sa l di a la ke m di Janjak Desalin pa t papa l mwen vle ke l respekte pitit Janjak yo tou pou l ka konprann ke lè Depite a fèt lòtbò a la se vag. Move van ki mannen manman l fè l lòt bò a. Wi, men se ayisyen natif natal ke l ye. Nèg aken.
Tout sa w yon nèg ka fè an politik isit, ke l te prezidan, ke l te senatè, ke l te depite, depi se msye ki di l fè w li, ou fini. M a pral avèk ou nan dezyèm chapit. Mwen viv msye dan, sur ma peau et dans mes veines, piske m t anfas frè l nan eleksyon Nòdès. yon gran frè l ki konsidere misye li menm se yon, m ta, m pa ta renmen egzajere, men misye se kankou m ta di w se yon anfan gate de la famiy, kèlkeswa sa yo mande se pou yo ba li l. Epi l di l li bezwen l fè. Wodòf, w ap pale de Wodòf? Wi, Wodòf. Si l di se pou l prezidan, e pou tout moun nan fanmi an nèt, e menm nan fanmi misye tou, nan fanmi Rejinal, gen menm pwoblèm nan tou. Gen menm pwoblèm nan. Rejinal ki se yon meneur d'homme, ki se yon manipilatè, e Boulòs, lòt gran frè a. Rodolphe ki son anfan gate sil dil vle pòm maten an la degaje fè pye sitron fè pòm sa fè kel mande pou yo metel senatè yo fè papye yo mande anraje yo metel senatè yo metel deyò nan palman an men sa t sifi pa kounyea l mande anraje bon men boulos li bezwen prezidan tou Kiyès ki bezwen prezidan Reginald non
bon li gen dwa poko deklare men map diw sak rive E poko gon prezidan kem konnen ki depi prè de trè lontan ke gade map di yon bagay ke misye di nan deklarasyonn nan ankò misye di ke se pa li ki janm rantre nan pawòl moun se chak fwa peyi a gen pwoblèm yo vin relel sa vle di se le pli gran medsen de pwoblèm de nasyon ki pran nesans tankou nou menm ki sot nan esklavaj. Se le pi gran medsen, se le vrè doktè di pwoblèm de Ayisyen. Donk, lè l di sa, sa vle di ki pa yon prezidan. E se vre, plizyè fwa vre, m wè misye avèk katab nan men l, gwo katab apre l pwopoze solisyon. Mete premye minis, mete dezyèm minis, mete twazyèm minis, esetera, esetera. Sa vle di, ilè vrèman yon ti moun. Piti a gen pouvwa. E m ap di w sa k rive. Ou wè jan m ap pale la a, ou pral tande deran. Gen dè zanbasad ki pral rele m ki di, pran prekosyon. ki nan pèri dwa de sirte renon de mètye pou lòs konsta a bon a bon gen de anbasad tou m pral make pou lòs sènte devan yo o anbasad tou a non non non non la ou egzajere le tip e fò
e vwala pou kwa ke nou dwe konnen ke lè ou pral mennen yon batay ou paka pa idantifye advèsè ou paka pa detekte fòs li san sa ou pap ka bat li. Non jakito eske se jakito kap pale la oubyen yon senatè de la repiblik paske la si son senatè de la repiblik kap pale la se gwo koze wi. Nou gen anbasad ayiti a aleksteryè yo e koulye a gen lòt peyi yo ki gen anbasad isi se de lòt peyi yo nan la diplomasi ou wè nan la diplomasi pa gen anyen ke w ka fè san w pa tankou m ta di w pase pa yon anbasad les ambassades sont là pou fè pou asire la liaison des peuples de nasyon. E gade byen pou wè, nou tèlman son nasyon dwòl, yo di ke lè peyi non pa dami, nou menm on a de peyi ami d'Ayiti. Nou pa konn tande yo? Nou pa konn tande de peyi ami d'Ayiti, minis pa? Wi, wi, wi, Etazini, la Frans, le Kanada. Bon, yo di ke lè pèp non pa, lè peyi non pa dami, ils ont que des intérêts.
Sa vle di nou nan konfizyon total kote ke gen de lè nou pran pou jij nou. Menm advèsè an nou. Menm moun nan k ap jije nou an, li k ap touye nou. Se kankou yon bòkò ki ba w yon batri, epi lè l fin antre lakay ou ale. Li ba w yon ti aleme pou twa mwa. Mwen konn bezwen kòm ankò, li rale w tounen. Senatè, donk, wi, minis, swa poze yon kesyon. Donk, senatè, si m konprann byen, ou pa gen okenn responsabilite kòm Ayisyen, mwen pa gen okenn responsabilite, donk tout moun ki sou tab lan la pa gen okenn responsabilite nan vi Ayisyèn an. Sètadi ke nou gen, si m konprann byen, nou gen yon moun k ap. Nen nou, nou gen yon sèl moun kap panse pou nou e nou gen yon sèl moun ki responsab de tout sa ke nap viv jodi an, sim ta vle konprann sa ke ou sot di an. Men sou, men sou konprann mal mentnan. Ou di sou konprann byen, m'en m'di sou konprann mal. Non, m'ap di w senatè, eskize m, mwen pa la pou m defann, mwen pap defann Reginald Boulos. Dayè, mwen soti Lavalée de Jacmel, mwen se pitit de peyizan, donk m pa kwè ke m'ap defann Reginald Boulos paske nou pa gen menm pakou, nou pa soti menm kote. Mwen travay du anpil poum rive kotem ye an mwen pase anpil mizè tou donk map diw kem pap pran pou Reginald Boulos sepandan e kòm ou di ke se Reginald Boulos ki mete ministre mwen menm map diw ke se parkou mwen kòm ou sot dil tou e mwen diw mèsi pou sa ou sot rekonèt ke se travay mwen ki fè ke mwen minis jodi an.
Non non non pa pèsonèl map kontinye poum di ke non mwen pran antanke ayisyen. Pa antanke minis, mwen pranl antanke ayisyen, map pranl pou pitit mwen e chak moun ki la sipoze pranl antanke ayisyen, menm Jakito tou pa antanke senatè poul pranl, antanke ayisyen senatè Jakito ki vin senatè jodi an, kisa ke nou menm, de kisa nou responsab? Kisa ki fè ke nou la a? Eske yon sèl moun kapab responsab tout mizè nou? E si wi, kisa ke nap fè jounen jodi an poun chanje tandans nou? Men, men, men pwen de pa m nan. Se pa sa m vin di la. M pa vin di ke se Reginald Boulos ki sèl pwoblèm. M vin di ke li pa ka vle konsidere tèt li kòm sèl solisyon. Pran mo m yo byen. Mwen di ou mwen pa vle l konsidere tèt li kòm sèl solisyon. Men m pa di ke se li ki sèl pwoblèm nan. Les problèmes sont multiples. On est de père européen. Demeure africaine. M ta renmen w montre m touch africaine nan nan ekonomi nou an. Sa vle di se papa m sèlman ki gen lajan men tout moun anvi granca papa yo gen lajan. M ta renmen w di m yon envestisè afriken, yon sosyete afrikèn ki nan ekonomi ayisyèn nan, kòm yo di se manman ki fè pitit. Pase ou gen 3 pitit, menm si papa yo ale w ap elve yo. Men kote manman m? Kote touch manman m, kote grif manman m pou l ka ban m lèt? Kot Afriken yo? Kote Lafrik? Absan. Mentnan, mwen gen tout fyète m pou ke mwen chèche patènite m pou m di, Ee papa, men m ap di w sa k rive, si se konsa l ye, nou pral gen yon fanmi, ou p ap gen fanmi, w ap gen timoun k ap dezobeyi. Ou wè sa m ap di la yo, minis? Mwen gen de gwo milat Kat, ke m pale avè l, ki konsyan e ki di, Ki jan n ap fè pou n soti nan sa? Ki poze menm kesyon w poze a. Ki konsyan epi ki di, Tande, men, m pral ede w wi. M ka ede w. Epi yo di m, Chit! Pa lonmen nonm non. Paske depi w lonmen nonm, m pap ka pase devan wout nasyonal nimewo 1 an. Yo di misye fè tout moun pè.
A wè misye nan nivo mafya sa?
Misye fè tout moun pè. Sa vle di si yon nèg kon, bon wè kounye a la m pa al kay nèg yo ankò paske de lè m rive yo pa ban m kafe ankò. Ah wi?
Wi. Bon si yo ba ou tou ou pa tap bwè tou ou pè pou yo? M pa pè, m pa, yo, yo renmen m. Nèg yo, mesye milat yo, yo renmen m. Senatè! Yo di m konsa, Jak, nou konnen nou pral nan antèman w men pitit gason m, w ap sove peyi Dayiti atravè sa w ap di yo. Pase fòk. Ah, nèg yo chante antèman w alavans? Wi nèg yo konnen m pral mouri. Men nèg yo konsyan ke pwoblèm nan fò l poze. Paske menm lè mulat son enkonfòtab avèk sèt sitiyasyon de mizè kap fin avèk Ayiti la. Kote, ki platfòm, ki, nan ki espas nap poze pwoblèm nan? Paske fòl poze. Eske nou ka jis rete nan breakfast antre nou la nap pozel? Ou di mwens eske gon posibilite poun jwenn yon platfòm, yon espas poun poze pwoblèm yo veritableman? Sa vle di la nou nan yon espas kote ke Boulos vin pale, li di men sal panse de ou, ou vin pale ou di men sa ou panse de li. Nou konstate efektivman gen pwoblèm, nou di fòk nou ta chita ansanm pou n rezoud pwoblèm yo paske 5 pou san moun nan yon peyi plen tout kòb la epi rès yo pa gen ditou. Kounye a, jodi a la, ou di men y ap moute miray e se vre paske yo fè yon konsta yo an ensekirite. Donk kounya ki espas ki bò nou ka chita ansanm pou n rezoud pwoblèm nan? Paske fò l pwoblèm nan poze. Menm kesyon ou poze a, se li menm minis lan poze, se li menm DS poze, Netty poze, nou ta renmen jwenn solisyon. Men sa l ye, on a besoin d'hommes de caractère dans ce pays. Mèt Jakito,
Senatè banm eksplizite yon bagay ki pou sèten parèt twoublan. Bon, sa ki parèt twoublan se ke an fonksyon de sa n rele referans nou, paske m raple m nan youn nan emisyon m t ap tande sou Scoop, ansyen prezidan peyi a, Maestro Martelly, msye t ap pale, msye di ke.
Dezi an gwoso modo, e se pa jodi a non, nou sa emisyon sa gen nenpòt 6 a 7 an ke ou wè pwoblèm Boulos lan ap poze. Sa vle di, se pa se pa kòmsi se bagay moun ap envante. Ou wè Jakito, ansyen senatè Jacques Sauveur Jean, ki te montre ke li te toujou ostil avèk nivo pwisans Reginald Boulos te gen anndan peyi a. E jodi a, lè yon moun ap tande kòmsi de sa repwoche Reginald Boulos, èske li, èske sa y ap di de li a yo se de moun, se yon moun y ap fè mechanste? M pa konnen men dayè moun moun gen pou enpresyon sa wi Désir. An nou avanse. Bon, yon nèg tankou Jacques Sauveur Jean, Jakito, e ministre du compas nan yon peryòd, misye pratikman jodi a ap evolye dan devlopman agrikòl lakay li. Misye pa nèg ki gen tanperaman esklav. Pa gen pyès menèdòm ki panse ke yo kab fè sa yo vle ak sa yo pito avè l. Pa gen nèg k ap genyen konpòtman manipilatè ki panse ke yo kab manipile misye. E, ou wè nèg sa yo, Blaise Peterson, li difisil pou yo rete genyen de kolaborasyon franch. Ou konn poukisa? Paske moun ki se manipilatè a, majorite nèg ki gen kòb yo, se menè dòm ke yo ye, manipilatè ke yo ye. Yo toujou bezwen moun pou yo manipile. Yo toujou bezwen moun pou yo di tounen agoch, tounen adwat. Exact, exact. Byen ke sa ke yap ese Dòktò pwopoze w la li pa, li pa kòrèk. Vini, Jacques Sauveur Jean vini lap pale la, li klè. Se apre asasina Jovenel Moïse, li fè deklarasyon dan Valery Numa. Epi Reginald Boulos rele l pou di l nan kisa ke l ap mete l. Dèyè zanbasadè rele l pou di l poukisa l ap site non Reginald Boulos konsa. Sa vle di, wè yon nèg ki te tèlman pwisan, ou pale de li, li gen posiblite pou anbasadè rele w pou kapab fè w obsèvasyon. Men m panse lè n rive nan yon peyi, Blaise Persson, kesyon dwa li pa on sèl pou tout moun, ebyen w ap kreye tout deriv e mons ki ap kreye nan sosyete a, se nou menm ki nouri yo, paske n te konnen kesyon jistis lan li pa ekilibre, malgre n konnen li gen on senbòl, on fanm je bande, on fanm je mare avèk on balans nan men l. Balans lan pa ka on bò pi fò, fòk balans lan ekilibre. Men nou menm nou pa nan kesyon ekilib lan. Se nèg ki gen lajan an se yo menm ki achte rezon dan tribinal. Se nèg ki gen lajan an se li menm ki gen lavwa o chapit se li menm ki deside ki sa ki dwe fèt. E li pa fèt pou nèg ki gen lajan tou senpleman. Li fèt nan divès lòt sektè. Swa nèg ki estime ke l gen pi gwo relasyon an, eben li aranje l. li rann lòt moun ki petèt nan menm anviwònman avè l yo, l ap trete yo kòm dè esklav. Si n vle gen lòt Ayiti a, se la pou n sòti wi. Si n pa vle gen on lòt prezidan k rive nan palè nasyonal epi on gwoup nèg ki di yo se boujwa, on gwoup nèg ki di yo nan klas politik la kole tèt ansanm pou yo pran gwo lajan pou yo asasine yo. Ou konn ki sa k fè, ou konn ki sa k fè y al pran lajan an? Se paske nou pa kreye kenn mwayen pou n rann moun lan konnen Si Reginald Boulos, Dimitri Vorbe, fanmi Andal yo gen dè milya, li menm kòm nèg ti tèt grenn ki soti nan lise a, li gen posiblite nan travay li pou l kab fè milya la tou. Atravè travay, atravè sa l konkeri kòm kapasite de konpetans. Malerezman, nou pa kreye posiblite pou sa a. Li vin rann, chak jou, se de konplo, soti nan konplo sa a, ale nan yon lòt konplo. E kiyès ki souvan peye l? Se sa ki nan klas ki pi fèb ki pi ba yo, pase konsekans yo, y ap vini menm sou kenz, ven, trant lane. Nou rele konsekans ke n kontinye ap peye la de zak ke nèg yo te kòmanse fè depi apre 86 pou rive jodi a. N ap peye konsekans yo. E nèg yo te tèlman santi yo alèz pa rapò avèk de moun ki te pase nan pouvwa anndan peyi a Blèz, li vin pèmèt ke nèg yo konnen se sèl yo menm pè fondatè de la Repiblik te genyen kòm pitit. Nèg yo konnen Estelle yo menm wi ki te pitit Jean-Jacques Dessalines. Nèg yo gen lenpresyon se yo menm sèlman wi ki gen batistè peyi Dayiti.
Jodi a e Ti Mò ki pitit Dessalines sèlman.
E Ti Mò. Non, bon, la a m trè serye, bon men kounye a w ap ranse Blaise.
Moïse Jean Charles se yon blofè.
E mwen pa pitit Dessalines Jean Charles Moïse ye?
Men tout moun idantifye Moïse Jean Charles kòm yon blofè. On nèg ki petèt te gen pwoblèm ekonomik ki tap jwe e wè misye, misye son meneur d'homme, misye son manipilatè. Yeah, epi son pwazon sosyal li ye tou wi.
On pwazon sosyal trè vyolan. Paske.